Chers amis de Haïti Vivra et de la Mission Ebenezer des Gonaïves, nou vini devan w ankò jodi a avèk Letènèl, nou vin ansanm nan prezans de Letènèl epi pou n ap gade Kòman nou kapab rapwoche nou de li e rapwoche nou lèzen dèzot pandan tan sa a li kite n ap pase sou tè a pou nou kapab glorifye l, pou nou kapab leve li, pou nou ede l pou ke rèy ni kapab vini? Selon priyè Jezi te fè nou fè, Ke ton règne vienne.

Paske, lè misye te fèk kòmanse, sa l te fè, l t al fè yon alyans avèk Letènèl, mande Letènèl retire kè l pou l pa kouri dèyè anyen ke sajès, pou l te kapab ede pèp la mache dans les voies de Dieu, pou l pa t egare pèp la. Ou wè, ou wè kè nèg la, ou wè motivasyon l. E Bondye te apresye sa anpil. Li te di, olye m ba ou sèlman sajès, w ap plis saj ke tou lè wa. tout moun ki pase sou tè a, men, sa m ap ba ou anplis, m ap ba ou richès. E Letènèl te bay nèg sa tèlman benediksyon materyèl ke se pa sèlman lajan l te genyen, lò sèlman l te genyen, men l te genyen tout sa w te ka panse, anpil gwo cheval gè, misye te genyen anpil, anpil, anpil. Bèt ke l manje lakay li, vyann nèg sa gen sou tab li chak jou, tout moun yo ki nan palè a, ki nan mezon wa, ayayay, se pa ti bagay, chak jou se yon gwo festen lakay Salomon. Trè byen, men nou wè Salomon te vini pa sèlman rete nan peyi Disrayèl, men li te etann li sou lòt peyi dèzalantou, e wayom li an te etann li sou lòt wayom sa yo, E yo tout yo te vini depandan de di wayòm d'Israyèl. Trè byen. Wayòm d'Israyèl e de Juda te vin on sèl. Se trè byen. Yo di nou ke tou Salomon te itilize on sajès. Li te al chèche nan lòt wayòm sa yo on seri de moun ki, paske se on jèn wayòm. Kounye a wayòm pa l la fè, n sonje byen li se twazyèm wa. Anvan sa, nèg yo se te nan esklavaj yo te ye, epi apre sa y ap eseye konstitye yo antanke pèp, Bondye ki t ap mennen yo san wa, epi yo vin mande wa, kounye a yo sou twazyèm wa yo. Jèn, jèn, jèn wayòm. Epi Salomon al oblije al chache èd adwat agòch, bra imen, resous zimèn pou kapab vin ede l. Nèg yo vin vini, li ba yo djòb ke ki nan segon ran, e l kenbe Israelyen yo Nan yon seri de kote, pozisyon ki pre-wa, pozisyon d'honneur yo, etc. Se te yon nèg ki te ren, trè patriyòt, li te renmen pèp li anpil. Jodi a, se yon leson pou anpil nèg k ap dirije yon peyi men ki pa renmen pèp la l ap dirije a, menm san li avè l, menm koulè li avèk li, menm lang yo pale, men poutan, ou fè w ta ap veye yo a pèp la pou yo pa detwi pèp la. Men se pa t le ka pou Salomon. Salomon t ap chèche sa k byen pou pèp li. Anben! Pou sa son ti leson pou nou. Ou konnen m kòmanse ankouraje pou m wè sa k ap pase la. Pandan pandemi an, gen yon seri de Ayisyen ki vin saj. Yo vin sonje kote yo ye a se pa lakay yo. Yo sonje menm jan Izrayelyen yo te vin panse yo te gaye patou sou latè nan tan modèn sa an 48, yo di nou ke yo te tounen lakay yo pou yo te kapab fè yon nasyon ankò, pou yo te kapab tounen Yon wayom ankò, e yo te tounen lakay yo. Men ki sa yo te fè, yo montre nou ke nèg yo, yo, tout moun ki te nan mouvman an, le sionisme rasanble tout moun, sitou lè raben, nèg yo ki te gen anpil moun nan sinagòg kote yo te ye yo nan peyi etranje yo, yo lwe gwo avyon Plen avyon yo moun fidèl yo, si yo ka anplwaye mo sa a, e nou wè yo pati, yo retounen lakay. Lè yo tounen, yo tounen ak tout konesans yo te genyen nan agrikilti, tout konesans yo te genyen nan lar de la gè, tout konesans yo te genyen nan tout domèn. Se kon sa Izrayèl nan on jou, on nasyon pran nesans. E nèg yo te fò, menm jou yo tounen lakay la, yo te estriktire deja depi la kote yo soti a. Vini yo vini, yo jwenn de zòm kòrèk ki toutswit òganize yo, e Izrayèl te tounen yon gwo nasyon, fòt ankò devan zye nou, tèlke nou konnen l jodi a. N ap priye pou Ayisyen yo, paske nou wè gen yon mouvman kounye a la, tankou Syonis lan, ki. amòse la a. Gen moun ki ki pandan pandemi an menm ki nan tele tele edikasyon, tele medsin. Se bèl bagay pou wè ke yo depanse kòb yo, vin avèk lojisyèl, mete dè medsen ayisyen an rezo e pèmèt ke yo ap bay konsiltasyon a distans a dè pasyan. E sa dè pasyan bezwen deplase pou l al yon kote yo ka jwenn yon medsen ki pre li, yo tou rekòmande l. A medsen m son gwo bagay wi kap pase la rekòmande li a medsen sa di sa se pasyan nou men nou voye l ba ou men n voye l ba ou pou w kapab ba l èd li di pitit la bezwen èd e yo voye l ba yon pedyat yo voye sa ba yon jinekològ etsetera etsetera son bèl bagay e nan peyi etranje tou yo jwenn de moun ki sou menm rezo sa. ki kapab ede yo pandan y ap fè yon dyagnostik ou apre yo fin fè dyagnostik la pou yo kapab ap fè yon suivi avèk pasyan an, yo mande konsèy a lòt medsen ki nan lòt peyi ki nan menm sistèm nan avèk yo, k ap ede yo pou ke se pa yo menm sèlman k fè bagay la, yo jwenn plizyè avi de medsen nan bagay y ap fè, tretman ke y ap fè. Se yon bagay mèveye, sa pase nan edikasyon, sa pase nan diferan domèn. E nou vle w di w sa a se mouvman pa nou an sa. Vè Ayiti. Pou Ayiti. Ayiti bezwen sa. Pandan lontan, depi m te lekòl, m te lise, m konnen m gen de pwofesè anglè, yon seri de pwofesè nou genyen k ap ale vè Lafrik, y ale Kanada, y ale toupatou al ede moun. Ayiti jodi a gen moun toupatou. Men nou gen yon mè, yè la m ap gade, yon moun ki rive mè an Frans, yon Ayisyen. Li pa chanje koulè, se menm moun nan. Men li maire an Frans. Nou jwenn sa rive Ozetazini. Yo toupatou, nan tout nivo. Yo nan NASA, yo toupatou Ayisyen yo ap ede. Men, kounye a gen yon mouvman retour. la a ki amòse e nou espere ke w ap swiv sa ou menm e si w nan agrikilti, si w nan nenpòt kèl domèn ou ye, nan nenpòt kèl endistri ke w kapab ye, voye zye otou de ou, chache konnen nan ki rezo ou kapab antre, menm kote ou ye a, ou kapab kòmanse itil avèk pèp ou bò isit. E tan an ka rive, detanzantan ou ka fè ti vwayaj vin gade kijan peyi a ap devlope, kijan li prale. Men m kwè. Aprè pandemi sa, sitou ke dekonfinman an rive, m kwè nou pral gen bòn nouvèl sèlman ka pral sou Baes pou Ayiti. Gen anpil moun tou ki ap ki monte sou lèzond k ap pale rèd de Ayiti jodi a. Men, gen yon mouvman de jounalism sitwayen ki fè nèg. ki ret lakay yo yo menm, y ap founi, y ap alimante nèg deyò yo avèk bon jan enfòmasyon, enfòmasyon de premyè men, pou ke y a fè movèz près sa a. Ayiti ap soufri, ap sibi depi tout tan sa a, depi dè deseni, n ap pran movèz près. Si se pa pou nou pa di depi lendepandans. Moun el ka al pale de nou, yo pa di byen de nou. Yo, yo, yo renmen depandans lan, yo dekriye l, yo di Sa nèg yo fè a men men men men men moun kalbay ava yo bay move kote ki gen nan tout sa Ayiti ap fè avèk jounalism jounaliste sitwayen sa yo kounye a nou pral wè bon kote bagay la pral gen ekilib pral genyen objektivite nan bagay yo paske yon nèg ou pa kab pale mal de pwòp tèt pa w omwen menm si w konn se yon erè ou rekonèt se yon erè w fè men omwen w ava di men sa k te anime m. Men entansyon m te genyen wi, m fè yon erè men m te gen entansyon men sa l te ye. Moun ka aprann de yon bòn entansyon ou te genyen menm si l pa rive reyalize jan w te vle l, l pa materyalize men kanmenm moun ap di ide a bon se yon ide pou nou retni. Nou wè kote misye te fè fos wout la, n a va eseye evite erè ke l te fè a, n a pral wè kijan nou menm nou ka fè ide a ateri. Mèsi chers amis deske w t ap koute nou. Mèsi deske w ap panse a Ayiti jodi a. Mèsi w ap panse a tèt ou pou wè kòman w kapab itil. Pa rete kote w chita a nan konfinman, wi nan moman sa a, woy lemond tèt anba jodi a, se fini, men se pa vre. Pandan w, jan w ap di a, ou trè rich. Kèlkeswa nivo w ye, menm si w san metye, ou rich paske w gen yon bagay se ou sèl ki genyen l, mete l deyò ban nou. Nou tout bezwen l. Ke Senyè beni w.